Bonjou, bonswa tout fanatik Jeffly yo sa pral depande lè ke wap gade video sa Jodi a Jeffly tounen bak ankò avèk yon ti video pou nou Video jodi a fanatik yo se pou Se yon ti konsèy Yon ti ide pou chak grenn fanatik nou yo Espesyalman ou menm kap viv o Chili Ou menm kap viv o Brezil Nou pote ti konsèy sa pou jodi a tout fanatik nou yo. E nap di mèsi avan tou avèk chak moun ki gentan abone avèk chanèl sa pou nou. Avèk chak moun ki gentan ap sipote nou, kap kite komantè, kap ban nou fòs, kap ban nou ankourajman. Nou di mèsi avèk chak grenn fanatik sa yo. E ou menm ki poko abòne a sa wap tann? Sa se lè li, sa se moman, sa se tan pou abòne. Nap mande w pase sipòte nou. Pase abòne avèk chanèl sa. Ou menm ki gentan abòne deja, ou menm ki gentan la deja kap ban nou sipò. Mennen moun, mennen fanmi w, mennen zanmi w vin rekonèt Djefli. Mennen zanmi w. vin patisipe ansanm avèk nou e nap di mèsi avèk chak grenn fanatik sa yo nan moman la fanatik yo nou kapab wèm se lakay mwen m ye la m chita jis chita m di mwen pap fè anyen mwen jis deside pou m fè ti video sa paske m jwenn anpil moun ap relem anpil zanmi ap mandem konsèy ap mandem enfòmasyon de Mexique. Alòske mwen menm, mwen te pran nan kou a deja, m te gentan pase anpil eprèv de sa, e se sa k fè m kapab vin la pou m chita devan kamera sa jodi a, pou m kapab pote ti konsèy sa pou ou menm ki Chili, pou ou menm ki Brezil, ki deside al Meksik. Ebyen fanatik yo, pafwa lè yon moun pran yon desizyon, pèsòn pa ka bloke desizyon l pran. Se chak PHP li ki l fin fè sa l bezwen fè a. E apre, l ap wè sa l fè a pa bon pou li. Osinon l ap di si l te konnen. Avantou se tou, si w te konnen, ou menm zanmi m, ou menm frè m, ou menm fanmi m, ou menm fanatik mwen k ap gade m la nan moman. Ti konsèy m pote pou ou. Kèlkeswa de. Peyi ke wap viv nan moman an. M pa baw konsèy pou pran yon wout a pye pou al nan okenn lòt peyi. Mezanmi li pa fasil ditou. Li pa fasil ditou ditou ditou fanmim yo, fanatik yo. Li pa fasil. Alòske menm lè w ale nan avyon, ka pa m nan se te yon lòt ka, mwen pa t pran wout apye, mwen pa t pran wout raje, mwen pa t fè milyon tan ke moun fè nan wout yo, de, twa mwa, mwa, vennde jou, di mwa, konbyen jou nan wout, nou pa t fè l nou menm, nou pa t pase nan sitiyasyon sa. Se tikè m te achte avèk lèt envitasyon, avèk rezidans mwen, ke m te sot Chili mwen te antre Meksik. Mwen te panse ke m ta al chache yon lavi miyò, pase tout rèv mwen se te pou Etazini, se pou Miami. Jiska mentnan, nou pap janm dekouraje w, ou menm ki deside fè wout la, ou menm ki deside ale Meksik pou al viv, osinon pou al Miami. Pase gen anpil moun ki ale, ki tante chans yo, ki rive. Men anpil eprèv, anpil kalamite, siti pou moun ki pran wout a pye. Gen moun ki pèdi lavi yo nan raje sa. Ou menm jenn fanm. Ti konsèy m pot pou ou nan moman sa la, pa koute konsèy zanmi, pa koute konsèy moun kap di w a non chili pa bon, chili pa bon, chili gen fredi, chili gen manifestasyon, bagay map kite chili m pral meksik pou m al chache yon lòt lavi miyò. Alòske w te gentan chili ou tap pwogrese, ou te nan ti travay ou. Ou renonse travay ou. Ou te gen tout ti bagay ou te ka viv lakay ou. Ou vann yo pou al chache lavi miyò. Alòske lè w rive anba raje sa, se di pou jèn fi yo, pou n al pèdi vi nou, al bay jèn gason vyole nou. Li pa fasil ditou. m pa ba nou konsèy pou nou pran wout sa. Alòske moun ki gentan ale gen plizyè pi. Men nan moman la, fanatik yo, zanmi m yo, ou menm k ap gade m la nan moman. Se bagay mwen konnen m ap di nou, si m pa t konnen m pa t ap di nou. Si m pa t pase l mwen pa t ap janm vin chita la devan kamera sa pou m ap ouvri bouch mwen pou m ta pale de sa. Se 15 mil ayisyen k ap soufri sou fwontyè Meksik la nan moman sa. ki kite Chili, kite Brezil, kite lòt peyi jis pou yo antre Meksik pou yo al Miami. Gen moun ki di wi depi m gen timoun m ka pase. Li te fasil nan yon moman vre, li te fasil. Nan yon moman ou te gen dwa ale avèk yon timoun, gen moun ki achte timoun, yo ale Bondye fè yo rive. Men se te yon tan, men nan yon moman li pa fasil ankò fanatik mwen yo. Li pa fasil ditou, ou menm ki gen timoun ou la, Ki chili kap viv avèk pitit ou. Bondye pa janm kite w pase yon jou grangou. Ou pral pran timoun sa. Ou pral pase mizè nan wout avè l. Fè konbyen jou nan fredi, nan dlo, janbe dlo, janbe labou. Timoun nan pa konn anyen. Timoun nan pat mande pou te mete l sou tè sa. E gen moun ki fè kado timoun yo menm nan wout. Gen moun ki jete timoun yo nan wout. Poukisa nou fè mechanste sa yo? Poukisa n ap fè abi sa yo? Èske timoun yo te mande nou pou nou met yo sou tè a? Yo pa konn anyen. Ou menm ki deside al chache lavi miyò yon lòt kote, men pa al fè timoun yo pase mizè. E m ap pote ti konsèy sa pou nou. Menm vi nou wè k Chili a, se li menm ki Meksik tou. Menm Miami sa yon moun ap tire tèt pou ale a se menm li menm ki Mexique tou. Se yon sèlman chanjman k gen se paske se dola wap touche Miami. Epi dezyèmman tou lè w fè yon mwa travay ou wè poukisa w fè mwa travay la. Se sèl avantaj sa w jwenn. Men pa panse rive Miami an. Se pye bwa ki pral vide lajan ba ou. Oubyen chak kote ou pase se lajan ou pral jwenn. E pa vre, se pa janm sa. Chak kote ou rive, se redi ou pral redi. Se travay ou pral travay. E si ti sou ou rive nan peyi a, ou pa gon metye, ou pa konn yon bagay ditou pou viv, w ap pase mizè, w ap soufri. Konsèy m pot pou nou mezanmi, fanmi m yo, ou menm k ap gade m la. Ti video sa m pap fèl two long se jis m te vle pote konsèy sa pou tout fanatik yo e pi espesyalman pou chak zanmi kap rele m kap mande m enfòmasyon paske mwen menm mwen te al Meksik deja mwen te rive Meksik m te fè 4 jou se te 4 jou prizon m te pran antanke yon moun ki te vwayaje avèk yon lèt envitasyon avèk rezidans e pi kòb pòch mwen kont nan menm. Lè w gade pou wè m vwayaje avèk 3000 dola ameriken, se pa Miami m te pwale l la mesi, 3000 dola ameriken, lèt envitasyon, rezidans chili a, tout papye m legal, lè m rive, yo mete m nan prizon, m fè 4 jou prizon, yo di m kòb pòch mwen pote twò piti, fòk mwen ta gen plis ke 5000 dola ameriken si m vini an touris, yo mete m pran prizon, mwen pran prizon, yo fè menm nan yon sal moun ki te gen 80 konbyen moun. Mwen se Bondye ki te voye m tounen. Lè ke yo voye m tounen chili back m pase anpil eprèv. E si nou kapab wè gwosè m la nap wè zo lestomak mwen parèt se akoz de bagay sa yo a chak fwa map panse sitiyasyon lavi sa de kote m soti men non gon pwovèb ki di w

Mwen pa t gen kote pou m te desann, pase m te gentan remèt kay mwen. Mwen te gentan vann tout sa m te posede nan Chili nan diran senk an ke m pral gen nan yon peyi. M renonse travay mwen pou m t al Meksik, m al chache yon lavi miyò. Tout sa m fè pase an ven. Tout lajan ke m te fè pase an ven. Lè m retounen sot Meksik, mwen fè tèt cho toujou, m achte ti biyè pou m ale pou m pran wout rapi. Wout pa bwa sa. Men gon konsèy ki di w, gon pwovèb ki di w, toujou tande konsèy granmoun. Bouch granmoun nan ka santi, men pawòl ki sot nan bouch li pa santi. Jan n ap gade m la, m toujou mache sou lòd paran m, sou obeyisans, enben se sa k fè m la m ap viv. Ebyen m pa tande fanatik yo. Men m gen anpil moun ki ale nan okazyon sa, ki pa rive mete. Mwen pral mande poukisa gen moun aktyèlman la jiska mètnan kap pase mizè nan moun mwen konnen ki te pwomèt mwen ki tap dim wi ou ta bon an nou al ansanm jiska mètnan ki yo anba laje sa toujou pi bon bagay gen jèn fi depi yo rive nan wout la ki gen bèl fòm ki bèl. Vòlè yo vyole yo. Jèn gason yo menm, depi yo pa gen kòb pou yo bay vòlè yo. Pafwa yo ba yo katouch, yo ba yo bal, yo pèdi lavi yo. Mezanmi, lavi a di vre, m konnen n ap pase move sitiyasyon, n ap pase move moman. Men pa fè eksè. Tann jou pa w la. Si se chili bondye te mete w pou viv viv chili ou mèt tande moun kap pale chili pa bon chili gen pwoblèm pal men nan tout tan ou fè wap viv chili a bondye pa janm kite w pase yon jou san manje bondye toujou baw yon bagay pou manje kanmenm. Li pa rezon pou ap fè tèt cho, koute konsèy zanmi, koute konsèy bouch moun pou al pase mizè, pou al tiye tèt ou nan wout anba yon raje. Moun nan ki te gentan ale a, Bondye fè l rive. Li pase anpil sitiyasyon, li pap janm di w ki mizè l pase. Ou menm ki dèyè a, l ap ba w konsèy pou vini, jis pou al pase menm mizè, menm moman l te pase a, l bezwen pou al pase l tou. Si l t ap rejwi vèman l pa t ap janm di w ke l ap rejwi. M pa ban nou konsèy. M pa ban nou konsèy ditou pou n al pran wout sa. E si yon moun ou ta anvi al Meksik, jiska mentnan l pa twò ta, ou ka ale. Men yon sèl bagay, pa al pran wout apye sa. Pran pasyans, mande demand viza. Visa pa fasil, yo pral mande w fòk ou gen kay nan Chili, fòk ou gen yon biznis, oubyen fòk ou ta gen yon machin. Yo bezwen wè prèv ke ou gen yon bagay nan peyi a ke ou pa pral rete nan peyi a, nan peyi yo a. Ebyen men pi si w bezwen ale vrèman pito w fè sa. Pito w fè l sa ke yo mande w fè a. Swa ke ou pral tou achte yon machin oubyen yon moto, yon bagay. ka vo lajan pou yo wè ke ou bon bagay e pou fè demand viza jis wale lè w rive wal vle sa wap pale vre men pa pran plezi pou al pran wout sa a pye al pase mwa 2 mwa 3 mwa anba raje ap pase mizè aloske ou fin pase tout jou sa yo anba yon raje. Pafwa lè moun nan rive vrèman, li sou fontyè a, li pa ka deplase, grangou ap tiye l. Nan moman la fanatik yo, ou menm kap gade m la, se 15 mil konbyen ayisyen ki sou fontyè Meksik la kap pase mizè nan moman. Se pa manti ke map fè, se bagay mwen konnen ke map di nou. Mwen gen moun Meksik aktyèlman kap banm enfòmasyon chak moman. E mwen menm tou m di nou m te pase Meksik. Ebyen ti konsèy m pote pou ou menm ki chili ki gen ti travay ou menm lè w pap touche anpil vre wap touche yon swèldo minimòm wap peye yon chanm kay 100 konbyen mil peso m pa ba w konsèy pou kite ti travay la m pa ba w konsèy pou kite l pou al pran wout sa a pye pou al meksik ou pral chache lavi kòm lè nou rive meksik vrèman se pa meksik ta rete se mayami chans pou chans pou chak grenn moun ki te gentan rive meksik ki travèse mayami ki antre an byen benediksyon bondye sou ou nou di mèsi pou sa. Mèsi pou sa. Men ou menm nan moman sa kounye a ki toujou panse ou t la menm jan, ki toujou panse bagay yo fasil jan k yo te fasil la, li pa fasil ankò. Si l te fasil, 15 mil moun sa yo k ap soufri sou fwontyè a, sa k gen timoun, yo pa t ap la toujou. Ou fin pase tout mizè san baraje, ou rive nan peyi, atè nan peyi a kote ou te vle ale a, lè ou rive pou ou pa ka travay, yo pil sou pil, yo pa gen kote pou yo rete. Grangou ap pete fyèl yo. Li pa fè sans pèp ayisyen parèj mwen yo, sanm nan, ayisyen parèj mwen yo. Alòske chili li menm gen pwoblèm pa l, nou pa konn pase grangou lòt ap viv chili pa vre? Ou ka di tout sa w ka di de chili, ou ka di chili fè fredi, ou ka di chili gen rasis nan yon fason. Men yo pap pase grangou. E menm lè w te vin fèt rive Chili w pat gen papye, ou pa ka di m pou fè yon mwa san travay. E poutan gen moun ki rive Meksik la, mwen konnen, ki pral nan 5, 6, 7 mwa la san travay, san mete yon jou, bon si moun sa w pa gen yon fanmi nan lòt peyi kap voye ti kòb ba w pou viv, kòman wap fè viv? Ou pap mouri? Ou pap mouri? Kay pou peye, manje pou manje. e ou soti se pou al chache yon lavi miyò pou ede fanmi ou, e poutan se chita w al chita, alos ke w te nan Chili ou t ap travay. Mezanmi pèp ayisyen yo, panse, sa, panse avan nou fè yon bagay, avan nou aji, panse avèk memwa nou. Panse avèk memwa nou. Mwen te pwomèt nou, m te di nou m ap pote ti konsèy pou nou, m ap pote ti ide, kèk ide pou nou, de zeprèv m pase. Nan moman an m pap fè video a twò long paske li gentan trè long. Men si m tap pran tan pou m pale, pou m ta ba nou enfòmasyon de Meksik, mwen pa tap fin pale sèlman jodi a, la tap twò piti m pa tap kapab fini. Men m pwomèt nou ke m pa fè rès videyo yo. Ou menm ki renmen ti konsèy sa ke m pote a, ou menm ki renmen ti ide sa ke m pote pou ou a, kite kòmantè ou. Fè m konnen èske ou bezwen rès enfòmasyon. Mwen va pote tout enfòmasyon. Mwen va pote tout prèv ba ou pou kapab wè. E m gen moun ki pran wout la, ke Bondye fè yo rive, ki fè 2 mwa nan wout, Bondye fè yo rive kanmenm. Yo ka ban m plis enfòmasyon. e m ap ban nou prèv pou nou kapab tande kote moun sa ap pale. Mwen pwomèt nou sa, ou menm k ap gade videyo sa, si w renmen videyo a, si w renmen Jeff li vre, abone. E si w poko fè sa tou, se moman pou w fè l. Envite zanmi w, envite fanmi w pou vin gade ti videyo sa. Nap di mèsi avèk tout grenn fanatik sa yo ki gentan abòne deja. Mèsi avèk chak grenn moun ki gentan ap sipòte m, ki ap kite ti kòmantè. Mwen santi m kontan. Nou konnen chanèl sa m fèt fè a. San prezans nou, san nou menm mwen pap ka fè l, mwen pap ka avanse, mwen pap ka grandi. Men se nou menm ki pou ede m grandi. Se nou menm ki pou ede m fè l. Mwen di mèsi avèk chak grenn fanatik sa yo ki ap sipòte m yo e ki pral pataje videyo yo pou mwen, ki pral fè chak moun gade videyo sa yo. pou yo jwenn ankourajman, pou yo jwenn konsèy, pou yo jwenn sa ke yo t ap chèche a. Nan moman, mwen di mèsi ankò. Mèsi, epi ou menm ki poko abòne, tanpri fè sa. Ou pap egrèt. M pwomèt nou ke n ap jwenn rès videyo sa. Men m bezwen wè kòmantè chak moun. Ki kontan ti konsèy sa ti ide sa m pote pou ou a ou menm ki kontan leve yon ti dwèt anlè banm yon like la fèm santi ke ou asepte avèk sa kem di yo pase m pa ta bezwen mal pou nou pou nou chak m ta renmen byen pou nou tout m ta renmen pou nou tout rive kote nou ta vle rive a mwen ta renmen rèv nou reyalize men yon sèl bagay map mande nou lavi tout sa wap fè ladanl toujou gen pasyans. Gen pasyans, avèk pasyans wap rive. Gon pwovèb m t konn tande granmoun lontan yo konn di, lè w wè l fè nwa pou w, ou menm kap soufri, ou menm ki wè tout pòt fèmen pou w, ou menm ki wè w pouw ka delivre nan sa ke w ye a, ou menm ki wè w pase yon move moman, ou santi w dekouraje, ou konn vle fè tèt ou mal, ou vle fè tèt ou abi, pa dekouraje. Lè w wè l fè nwa se jou l pwal jou. Tann jou paw la. Jou paw la la. Wap delivre kanmenm. Mwen kap pale avèw la la se pa bon m bon. Map pase anpil move moman tou. Pafwa m konn rete map kriye. Men map pran pasyans pase jou a la. Mèsi anpil avèk ou menm kap gade m la. Nan moman se la kem ret ansanm avèk nou. M pap fè plis pale paske jou a gentan twò long. Mèsi anpil fanatik yo. Mèsi anpil guys. Mèsi anpil anpil ankò. Tout pwomès ok nap jwenn rès video a se la ke nou rete bye chayito chow chow.